Apa tout pub sa m baw yo sa w fè Farah. Jimmy la. Lè fanm nan di l pa bezwen ankò a mèsi fanm nan pa bezwen ankò a vre nan mèsi a tout aprè aprè pub sa m bay manzè an mezi li wè mari l kap kap pouse yon fanm yon bra la epi shit mèsi kisa m fè ankò la menm.
Ya cheri, dat map tann ou la baby. Anben ou konnen. Sak pase menm? Yo pap vini. Anben nou la. M'en yon ti jan sonm sa w gen. Anben ou konn pwoblèm nan deja. Ki problem ou gen cheri? Si gen problem mwen ka ede ou met bon problem non cheri sa ou gen. Sa mwen ka di nou gen kèk tan nap pale men mwen ti jan ti jan pè nan rela afè relasyon son bagay m pat vle. Cheri banm di w bon sim ka la avè w m panse si w gen yon problem e problem mwen l ye. Banm yon problem sa. Evre? Wi? Banm yon problem sa cheri si w gen yon problem m ka ede w.

Kòl ma kwè Maken dim nan. Wè. Ki bagay sa. Annou gad lèl li poko antre. M pa k an an. Hey. Sa fini papika. An an. Map relel ankò fwa sa sil pa peko map tou kite kay sa paske m pa konprann kounya pou ou gen madanm nan kay ou kite bon m pa pale paske m pa konprann bagay sa kounya killi kitem lakay la map relel kounya sa m pral fè la map relel li pa piko sa jènn di a evre. Evre l ye? Antouka m ap pran pou li tou wi. M ap pran pou makak la. Kendy. Jan li toujou ap montre li se yon moun. M pa kwè bagay sa. M pa. M pa. Kendy m nan. Non. Kounya antouka m ap byen joure. JM di m ap montre. Hey!

Sa w fè m konsa chere? Kisa m fè w? Baby. Kisa mwen fè w?
W ap anmè pa anmède m mwen. Li a tout tike la chere. M apèn achoune machin pou w la. O o sa w ap di pou sa w di m sa la? Sa sa regade m? E tou semèn k ap vini chere m gon kay m pral gade m te gentan ap achte pou ou. O o.

Flè devan pòt lakay ou an, kiyès ki vin depoze yo? E mwen tou vin depoze yo? Ou vle wè? M pa kwè nan bagay sa. Ou vle kwè sa? Ou vle m moutre w sa?
Kisa? Ete ou te vin lakay mwen an? Kounya wè kiyès kounya?
An an, ou mechan. Ou pa yon bon moun. Wap vin lakay mwen vin anmèdem, remare mari m.

Beatrice m pral rele. Se m m m pa pran sa non Mickendy. Hey Jan lap montre m li serye. Nèg pa rele m.
Alo? Kòman w ye? Ya pitit m, m pa anfòm, m pa anfòm menm, m gen twòp pwoblèm. Ou pa byen?
Sa w genyen? Lòt fi wi. M pa kwè, jan w, jan nou alèz bagay sa yo. Enben kisa w vle m fè? M pa konn si w te ka vin pran m lakay la. Non m ap esplike w. Ok.
Enben ok, pa gen pwoblèm. Dakò, m ap vini.

Kòm ou di m vin dèyè w, m pa konn sa k te pase bagay sa yo, m just vin dèyè w. Men ou si te, ou te sipoze wè Amaro avan m. Depi m wè l nan foto a, m pa yon moun k ap just alèz avè yon lòt fi konsa. Sou si l alèz avè moun nan, e paske yo nan yon bagay. Yon moun, li pa yon moun ki twò alèz avè moun. Medam deyò yo pa jwe tou wi. Ou gen dwa wè fi a te renmen l, li gen dwa fè kèk bagay, e poutan Kendy pa menm konn bagay konsa. Li pa konnen l gen madanm lakay? Li gen madanm lakay li pral nan bagay avèk li. Yo konn medam yo.
Epi tou li pati li pa menm dim anyen mwen m panse m pa konn kote li ale map rele l m pa jwenn li li pa menm dim anyen menm. Epi tou sak pi mal la menm li dòmi deyò li pa janm dòmi deyò. Dòmi deyò ladan.
Sa esat fèm pi fache a paske li pa janm dòmi deyò.
Mwen espere pran ti tan pou te wèl lèl vini pou te reyaksyon l sa l tap di. Pa gen anyen lap di. M gentan m wèl nan foto a m wèl nan hotèl sa de anfen a gason pral nan hotèl ansanm Non ou te sipoze tann li vini. Ou konnen zanmim ou ye m paka baw move konsèy. Ou tap dakò sa ou menm si e mariw ki te fè sa? Non men m tap tann li vini pou nou pale pou nou konn kijan kijan sa sa fè. Defwa ou konn wè 2 moun ansanm yo konn nan opozisyon vre men poutan pa gen anyen ki serye kap regle. Menm nan video a m wè fanm nan kouche sou li. Èske ou ka bann ansanm? Li pa yon moun konsa m pa kwè.
Mpa kwè bagay sa. Antoulèka ou te sipoze tann mariw vini epi pouw te konn kijan sa a fè fèt men ou annik leve konsa kòm ou gentan vini mpaka Mwen mpa nan bagay m Kelly ki ta fout bay sa li pa yon moun konsa la Men antoulèka fò relel wi Nan bagay sa yo Mpa gen tan Antoulèka zanmim mwen msanti w strese la Ou byen strese vre Tèt ou cho la mpral mete w repoze la.